M pa konn manje rès manje Dede a okontrè Dede a te li k dwem paske l dwem sekirite li dwem sekirite. Non tande Carlos wap pale avem nan tande fok kalme pou pale avem. Tande se pa kalme non se ògèy mwen wi se ògèy mwen k moute m konnen m gen respè pou ou men m son genyen pou mwen mwen se zafè se zafè latibonit ni lòt elestè ni lòt e gonayiv mwen mache sou 13 mwen m pa pile 14 mwen. M ka ouvè kò m jan m vle, jan m pito, paske m pa mare yo nan pye tab pèsonn. M di sa m vle a bouch mwen, depi m konnen moun nan fè wòl li. Depi moun nan pa fè wòl li, li, m ka pale avè l. Se pou sa, mwen gen etanp mwen sou anpil nèg ki nan lapolis la, paske m pa chèf yo non, men mwen menm, m se patwon yo. Vi ke m se patwon yo, yo gon jan, lè yo devan m, pou yo konpòte yo. Paske mwen m pa, m pa mare nan pye tab pèsonn. Tout mwen kite peyi a, m vin regle sa pou m te fin regle a, m fin regle l, mwen pral vini, mwen pa dwe pèsòn, on nèg ka mare konplo pou asasine m, si Bondye avèk sa m pa wè yo ba w chans pou w fè l, men si yo pa ba w chans pou w fè l, m pa gen okenn nèg mwen pè, m pa mare tèt m nan pye tab pèsòn, kit li te rele komisè, kit li te rele DDA, mwen menm m bezwen sekirite pou peyi m, m bezwen sekirite pou 2 vil mwen yo ki se Lesne epi ki se Gonayiv, paske lè m Gonayiv. Fòm pral ti lèzin lakay mwen kotem gen jadenm kotem gen bèt mwen poum bay men jodia la poum vin krache non fredi mbezwen ale mpaka ale sak pase lapolis mare konplol avèk gang pou yo asasine pèp la bay moun kap pran sa nan men non mesye pa bliye revolisyon e fòl fèt e lap fèt tout moun konn kay tout moun e tout moun ap pote sa pou yo pote. Pa gen pwoblèm. Mèsi. Wè wap gade wap wè menm lòt towo ou tande ki DDOD a aktyèl DDOD yon lòt ti vòlè ti vòlè ti vòlè sa enik vini kraze jiridik se kòmsi m ta di w nèg yo gwo ajennda yap egzekite ajennda nèg yo se kraze peyi a nèg yo gen nèg menm pou yo kraze peyi a wap gade wap wè CP kwadèboukè a aktyèl aktyèl CP a. Misye ki gen bon relasyon a nèg yo poukisa se li yo ki te la e yo konnen gen bon relasyon a nèg yo wap gade wap wè menm Roger sa ki dedeyode Roger se yon nèg ki tèlman close ak Astor Mawozo se yon kriz gon lè mèt la Roger voye beyi a moute anwo bò ponp nazè a lè sa peyi a nan kriz yap moute yon nèg Astor Mawozo ap bay pwoblèm ee wout la bloke machin paka soti malpas. Tout moun sa se santi yo gen pwoblèm lap moutre l pral rezoud pwoblèm nan, lap bay enpresyon ke lapolis sou wout la. Menm Roger ankò li rele nèg yo l fè nèg yo konnen matè a ti mesye piga nou parèt. Li fè nap fè similak ou wè nou atè a zam nan men nou nap fè similak tout lannwit lan nou menm nou pè nou sou wout la nou pridan al nan fè nwa nou pa vle pou nèg kaka bal sou nou poutan menm Roger te gentan rele nèg yo Roger di nèg yo m anba tè a mesye m ap fè yon similak si ka nou parèt. Kounye a menm Roger sa li sòti m pa konnen li sot pran lòd nan men blan laba yo di fòmasyon. Menm li menm ankò yo pran m tande yo mete l 2 de yo 2. Se yon ajennda nèg yo gen ap egzekite nan peyi a nèg menm konnen bagay serye k ap regle. W ap gade w ap wè machin kwadèboukè a nèg 400 mawozo yo pran an. Mesye! Machin nan nèg 400 mawozo yo pran li kòm se komisè a k voyel bay nèg yo bro pran li komisè a te gen alèt li te konnen nèg yo gen pou debake sou nèg yo lòt bò li pa janm fè nèg yo konn sa non li konnen gon moun ki fèl konnen nèg yo ap al pran nèg yo nan asyò li pa janm di nèg yo anyen ditou non malgre nèg yo sove po yo machin nan bandi yo pran machin nan yo rive nan rakèt a machin nan machin nan kawoutchou l plat.

Menm CP a ankò, li deplase blende kote machin nan ye a, li voye al kanpe kafou marasa, e DG pral pase al kanpe kafou marasa, DG pral pase. Tandis yon gwo machin ki yon kote oblije sove. Nèg yo nèke deplase, ale al fè kouvèti pou DG pase kwadèboukè. DG nan machin blende l wi, li toujou pase kafou an e kafou marasa. Nèg yo deplase, kite machin nan.

E e sa yap fè yo pye souple yo kap jere sa se ranfò ki vin jwenn yo konbyen kòmandan. Mesye nou sispann bay manti bim patap jere anyen bim rete potaba lap pale anpil bim rete potaba lap pale anpil ou dil tap jere kisal tap jere a. Sato frèm ou wè sato. Foulay selman l fè sou pon an wi. Anyen li pap janbe, li pap janbe pon an non. Lap di li tap jere, kisa li tap jere a? Mesye antann nou, antann nou pou nou fè djòl, antann nou, pa diskite. Sa l ye menm, e konsa l ye menm. La pa gen antann, la pa gen antann. Gwo pwoblèm, pon taba, bim sou pon an, bim ap janbe pou l jere sa.

Pale a genlè e yo k pyeje lapolis la e yo k pyeje lapolis la bim pa met tèt li yon kote pou tèt li ok polis se sou sou kò yo yap travay selon sa yo ba yo fè ok An fout gen lwa dote sou radyo a konsa.